Mè konpatriyòt ayisyen, daprè vis delege Pòtoprens la ki rele John Metellus te fè yon kout pat nan ministè de lenteryè li t al verifye kijan bagay yo ap mache, sa k ap fèt, ki pwogrè ki genyen, èske y ap fè yon bagay serye. Lè vis delege Pòtoprens la te rive nan ministè de lenteryè, kote ke. Nèg yo ap dirije, an palan de lis ki tèl zanmi Moyiz Jan Chal te mete pou dirije a, ebyen ki sa k rive? Nèg yo deplase! Gen bagay pa ap tande nan peyi Dayiti, se sèl Ayiti pou w tande jan de bagay sa. Nèg yo deplase biwo a, dapwè vis delege Pòtoprens lan, John Metellus, nèg yo lwe yon chanm nan yon otèl, pou yo mete ministè a. Lè yo di yon ministè de lenteryè, bagay ki gen rapò ak lajan, bagay, epa, se yon gwo dosye wi. Epi, pou yon moun leve ou pa pè, ou pa krent, yon sèl ou, ou leve, ou al mete l nan yon chanm otèl. Non, m ap tounen. Rete la. Gen Rebecca, yon matmwazèl, ki soti ba plato santral, nan yon lokalite Cange, Bandi kidnape l li gen anviwon 5 jou nan men ravisè yo, yo mande 200 mil dola ameriken. Bagay yo konplike nan peyi Dayiti. Medam se mesye, FBI deside la vin pran kèk nèg, ki te nan touye prezidan, Men m pa kwè yap pran reveran pastè Emmanuel Sanon Christian paske misye penitansye m konn nèg la se reveran ke li ye mwen m ta renmen konnen sa lal chèche nan dosye nan touye prezidan pou FBI a vin pran li lagel sivil en Vincent lòt nap vini pou plis detay gen analiz nou pral fè pa bliye w sou Monza Lenfo Nèt jodi a se samdi 10 septanbre 2022 sou men travay la. ankouraje yon jèn gason kap fè efò nan sosyete ayisyèn nan. Medya sa fè nou konfyans, nap bay enfòmasyon an san retire, san mete. Ann pati pou lòt detay. Lis kritèl minis de lenteryè ke Moyiz Jan Chal te mete lè yo tap sipare gato a nan men Aryèl Anri chak nèg te pran yon pati. Te gen nèg yo rele André Michel la, paske m pa ka di mèt, mèt avoka, paske yon mèt s on moun serye. André Michel ou konnen li te pran pati. Se bagay planifikasyon li menm pou yo ka fè kòb. Men senatè Moïse Jean Charles, li te bay lis ki tè l. Enben lis ki tè l sa ou tande a medam e mesye, biwo kote bay ministè de lenteryè a, nèg yo deplase l Yay lwe yon chanm otèl, yon chanm otèl. Se pa planifikasyon gouvèneman an non ki, paske si se gouvèneman, sa ta pibliye nan tout medya ofisyèlman, yo deplase ministè a, men kote yo mete l pou lè rezon pou lèkèl e yo t ap idantifye pwoblèm yo pou kisa. Misye leve pou kont li, avèk zanmi l, li leve ministè a, li lwe chanm otèl mete l pou trafike, pou fè lajan. E m ap di tou, fòk gen yon kout manifestasyon wi, paske pou misye espesyalman nan bay dosye ministè de lenteryè sa, k ap gagote lajan, men nèg yo ap tcheke tout lòt dosye, Men dosye sa yo fè kòm si yo pa wè l Madam Sébastien. Men sepandan, li enpòtan anpil pou ta gen kèk kout pat ki fèt. Èske w te ka imajine w nan yon peyi, se konsa nèg yo ap fè bagay la, nèg yo gen pouvwa nan men yo, se mwen menm avè w k ap pase mizè sou tè a, men Ayiti gen koze pou wè. Rebecca yon jèn matmwazèl ki soti Ba Plato Santral nan lokalite Kanj. Antouka bandi kidnape l li gen 5 jou anviwon nan men ravisè yo. Nèg yo egzije paran pou yo voye 200 mil dola ameriken ba yo pou kapab libere Rebecca. Eske w te ka imajine nan dènye tan sa, tan pa fasil, hein? Yon moun ki kite an deyò an pwovens vin lavil, vin Pòtoprens, vin etidye, ap fòse avèk lavi a. Èske ou te ka konprann pou bandi kidnape l ap mande 200 mil dola ameriken? E pa 200 mil dola ayisyen nan jan nou di, nan jan nou konprann li an non. 200 mil dola ameriken wi. E Lè ou wè yo di paran an se dlo y ap pile nan pi lanp ou fè bè, pa gen mwayen, yo retire 50 mil dola, yo rete a 150 mil dola ameriken san retire san mete e yo egzije paran dan limedya prese prese pote lajan vini son fason ke pou yo pa touye ti dam lan. E nou konnen lè yo kidnape yon jèn fi nou konn tout bagay ke nèg yo fè, tout vyolans ke nèg yo fè pandan moman yo kidnape matmwazèl la. Dèk jounen jodi a, n ap di mèsi Leta peyi a, men sou ansyen prezidan René Graça Préval, pa t gen kidnapping nan Pòtoprens non. Te kòmanse gen wi, men anvan li t ale, li te la, li te bale wouze tout kidnapè yo, li te remèt prezidan an, Michel Martelly, pouvra. Ebyen Michel Martelly li menm, li te kontinye batay tou, pat gen twòp kidnapin a lepòk. Men, li vin pase baton an avèk Jovenel Moïse, ebyen rive sou prezidan an. Nèg yo tèlman pa renmen fòm tèt prezidan an, senatè, depite, tout enstans konsène yo, nèg yo antre zam pa pil e pa pakèt nan peyi a. Kraze peyi a nan men prezidan an. Menm legliz tèlman, ou konn, ou chonje ke legliz te pran lari ap manifeste tou, depa Jovenel Moïse, yo antre zam kraze peyi a, sa vin fè jounen jodi a, men nan ki eta yo lage moun yo, y ap kidnape ti fi k ap mande 200 mil dola ameriken. Kote paran an pral jwenn? Ki kantite tè? Pou yo ta fè yon kòb konsa, fòk yo ta vann tout tè ki gen nan Plato Santral avèk gran nèg. Yo te jwenn kòb konsa. Imajine pou yon paran, y ap travay latè, ap sepe tè avèk men, ap fè ti komès, ti machann manman, epi pou ap mande yo 200 mil dola meriken. Lajan sa, se Ariel Henry ki ka jwenn li. Se Ariel Henry ki gen kòb peyi a nan men l ap gagote avèk fanm nan tout peyi a. Se li ki gen kòb sa nan men l. Men malere sa yo, ou menm, mwen menm, kote nou jwenn kòb sa? 200 mil dola meriken? Peyi a fin vann. Madame se mèsi FBI deside la vin pran kèk nèg pou antre nan peyi Lèzetazini. Men nap poze kesyon, nèg sa yo poko janm jije pou gen yon rapò pou kisa dosye a pa ka fini nan peyi Dayiti? Nèg yo ap vire dosye a, nèg yo ap vire dosye lanmò prezidan 14 mwa kèlke jou, yap vire dosye a. Mwen sa ki parèt etranj nan dosye sila, e lòske pandan FBI ap vin pran yon seri de nèg, tout nèg sa yo konnen lè yon nèg nan politik se gang ke li ye, nèg la se kriminèl, nèg la gen kè di, li ka touye, li ka fè asasine pou pouvra. Men e lò, lè w gade wè reveran pastè hein Emmanuel Sanon Christian, kounye a la pou wè li pral moute avyon, minòt nan men, FBI vin pran, prale ki kote? nan peyi Lèzetazini pral jije e apre voye nan prizon pou pa janm lage. Medam se mesye, bagay la konplike wi. Jounen jodi a, anpil moun pap chèche travay pou yo fè. Mwen kap pale avèw la m pa dòmi non. Map travay, map chèche enfòmasyon. Youtube dezè di maten m poko dòmi. Sa vle di, ke sepandan, m pa gen tan, dimanch lan tou jou sa m legliz m pa gen tan. Jounen jodi a yon pakèt nèg, yo pa vle chache travay pou yo fè. Se antre nan politik, touye moun, touye prezidan, e nou se pastè, nou se reveran, nou se bèje. Eske ou te ka imajine ki dwa, eske pa Samuel Laflè ka tonbe nan jan de gagòt sa yo? Ou mèt tande gen tout pwoblèm konpòteman l, yon ti jan difisil se vre, men pandan l ap preche yon bon levanjil, konpòteman l pa bon se vre. Men eske ou wè li antre nan bagay gagòt prezidan e nan piye prezidan non e ou menm Emmanuel Sanon Chrisan sa w al chache la kòm pastè e FBI lè yo vin pran ou tou y ap bat yo tou wi humm y ap bat yo wi paske la e pa pastè a yo pral bat non yo pral bat trafikan a bib la medam sou mesye paske jan de bagay sa yo pa konplike tankou Laura Senatus si te gen leta FBI tout a dwe rele Laura Senatus pou di kote li te jwenn revelasyon sa, yo pa itouye prezidan. Kounye a Ayiti gen yon bagay ki vini, depi yo bezwen touye yon moun, yo chache yon chalatang epi nan tout medya mache anonse lanmò. Bon, m ta pèmèt, m ta pèmèt mwen M ta pèmèt pou yon moun moute nan radyo di oh m pral mouri Bondye ki di w sa humm m ta fè w pale ki kote Bondye ki kote w te wè Bondye sa ki te ba w revelasyon sila se sa nèg yo ap fè epi tou moun kritike tou yon seri de medya tou hein tout jounen ap lage mikwo nan men yon seri de delenkan nan peyi a ki pou fin kraze peyi a yo chak gen yon revelasyon te kwè lora ta prezidan kote l. Te kwè Sylvane tap prezidan. Ramses kote yo. Yo tap prezidan. Map di a jounalis yo pran men nou. Bon se moun kap radote nan peyi a. Si nou respekte etik jounalistik la vre. Gen de moun pa pa pale nan mikwo. Paske se menm vakabon sa k fin kraze peyi Dayiti nan anose lanmò prezidan Jovenel Moïse, Laura Senatus, lòt moun. nan anose moun pral mouri epoutan se pa vre se kòb kap brase an kachèt ebyen madam sou mèsi men nan ki eta jounen jodia yo lage peyi dayiti nou vin sendomeng yap touye nou nou pran bato nan lanmè bato a plonje avèk nou nou rete ayiti nan pòtoprens kout bal ap touye nou nou ale an pwovens makanda lage dèyè nou. moun malfekte ap fè poud pou touye nou. Lè nou fè efò nou pran avyon n ale nan lòt peyi, yo depòte nou. Men kisa yo vle avèk, yo vle fè avèk pèp ayisyen an? Dènye lè sa a kisa? Eske se ekstèmine yo vle ekstèmine nou? S on kesyon pou n poze avèk otorite ayisyèn yo, yo pa pran desten yo an men. Kounye a la, menm ti Sendomeng nou te okipe kounye a la, ap bat nou lè yo vle. Ariel Henry menm fè kòmsi li pa tande li pa konprann. Ou pa janm konnen tou, kòm l avè Claude nan politik, Claude ap mande pou yo fè limyè sou dosye asasina prezidan, ou pa janm konnen tou se pa li menm ki rele Abinader pibliye dekrè sa pou entimide Claude Joseph, paske nan politik tout bagay posib. Bon si yo te touye prezidan, sa a enposib pou nèg yo fè tou? M pa di se sa non, men m di li pa enposib tou li rele prezidan Abinader fè konplo di. Bloke Claude pou entimide l pou li pa kontinye mennen batay fè jistis sou limyè prezidan an ki asasine. Sete notre prezidan. Menm si ou te gen pwoblèm pèsonèl politik avèk li, divèjans politik, men bagay la pa t ka pase konsa. Chache peyi etranje Enben kounye a la E lè ou pa kwè sendomeng a antre vin bat nou ayiti tou wi paske nou ouvè pòt la ba yo depi lè sa ou fin pibliye bagay sa kont Claude Joseph yo ta dwe fèmen tout fontyè nèt epi mande konsil yo ki la kite peyi a tou paske son peyi nou ye nou pa respekte tèt nou. Se sak fè wè yap betize avèk aktè nou konsa tout kote nou pase. Medam zyo mesye, bagay la konplike anpil e m kondane tout jan de bagay sa yo. M tap prezante w enfo sa yo e delege Pòtoprens lan e ke se John Metellus ki te vizite minis de lenteryè, li wè misye leve biwo a e mete nan ti otèl pou l ka fè lajan pou kont li e misye konnen se Moïse Jean Charles ki te mete l nan tèt pouvwa. Donk yo pa janm di anyen de li. Wè nèg yo ap manifeste nan peyi Dayiti. Y ap woule bagay pèsonèl yo, pandan yo pwofite okazyon di y ap travay pou Ayiti. E sa m, e sa k te rete? Rebecca, se yon jèn fi, yo kidnape, ba Plato Santral, ki rele Cange nan lokalite, nèg yo mande 200 mil dola ameriken pou libere l, li gen 5 jou nan men ravisè yo. Pou sa m t ap prezante w, yon seri de gran tèt nan peyi a la pral vin pran, FBI pral vin pran, James Saulage, Vincent, e non wi Vincent la gèl sivil. Reveran Christian Emmanuel Sanon Homme de Dieu a wi apa Ebyen sa yo pa manke frekan Yo pa pè yap vin pou Homme de Dieu Nèg yo derespekte anpil wi Yon Homme de Dieu Male kite nou Pataje video sa tande frè pam M renmen nou anpil orevwa pa bliye w sou Monzalefo 9 se zanmi paw la Chefstèm ak Siyis Men nèg yo derespektan wi Pierre vin pran pastè homme de Dieu FBI sa yo pa pè yo pa krent hein Pierre vin nan peyi vin leve homme de Dieu ale aux Etats Unis pou al jije nan tribunal nan nèg yo nèg yo konnen fò yo respekte homme de Dieu sou la tè reveran Emmanuel Sanon Christian tout moun konnen se yon pastè ki gen gwa sanble lap dirije gwo legliz sou tèt li ki te nan touye prezidan men FBI menm pa pè pa krent yap vin pran yo ale etazini nèg yo pa respekte sèvitè Bondye ankò sote a nou male kite nou babay.